Hola, salut tout fanatik mwen yo, kòman nou ye? La, mwen nan la ri, mwen sòti, men pandan m nan wout lan, m ap fè yon ti koze ansanm avèk nou. Jodi an mwen vle pale avèk medam yo epi mesye yo. Mwen te panse ak sa epi mwen di banm fè yon videyo pou m pale de sa. Medam yo, pafwa nou konn rann mesye yo mechan oubyen yo. rapid nou vin bouche yon twou pou lòt moun ki dèyè yo pa egzanp gen fi ki konn gen yon moun ou fi ou byen gason tou wadèvè ki konn an ayiti si ou te an ayiti pa egzanp ou te an deyò moun nan rantre ou ozetazini brezil chili wadèvè kote an lò te an ayiti ou te konn sèvi nan dife Bwa, gen nou ki andeyò, se nan dife bwa, gen moun ki konn sa m ap di an. Genyen ki te nan vil, men nou te konn itilize chabon, nou te konn fè manje pou nou manje. Ok, bagay yo se etap pa etap yo ye, tout moun pase etap sa yo. Gen moun ki pa pase l, men gen moun ki pase l. Lè nou moun nan janbe nou nan lòt peyi, lè nou rive nan lòt peyi an, Nou pa vle fè anyen. Nou stil vle kòmsi pou nou rete tankou yon prensès. Se lè a nou wè bote nou, nou twouve nou te bèl, nou tap jwenn nenpòt moun pran. Se pa vre, gen moun ki pi bèl pase ou ki pa gen chans sa pou li jwenn yon moun inik rankontre l, li marye avè l oubyen li pa marye men yo ansanm li rantre li nan yon lòt peyi. Lè nou rantre nan yon lòt peyi. pa rann mesye yo engratitid. Lè nou fè sa, nou bouche twou lòt moun ki dèyè yo. Si ou te konn fè manje lè ou nan peyi ou, se vre ou nan peyi ou pa gen tan pou wap fè manje 24 sou 24, men ou pa ka pran pòz ou, chak jou ou bezwen manje se nan restoran pou moun nan al manje. Li pa fè sans. Tandike li byen konnen kòman l te pran w menm si li pa repete sa, men li konnen kijan li te pran w, kòman l te rankontre w. ou te konn fè manje nan dife bwa, ou te konn fè manje nan recho chabon, kounye a ou pa nan recho chabon ankò, ou pa nan dife bwa, wap itilize fou, ou pa vle fè manje, ou stil di ou son bèl fanm, pa fèl konsa, si nou te konn fèl konsa, pa fèl konsa ankò medam. pa bon ok mwen pa di se chak jou men nou kapab fè sa nou gon abitid tou nou di nou pap lave nou pap fè anyen nou stil vle rete tankou yon prensèz ou se bèl fanm ou se nou pran pòz bèl fanm bèl fanm bèl fanm bèl fanm ok mwen dakò bote a men si nou ap koute bote an chak jou nap pase yon moun diferan nan lavi nou paske Nenpòt moun ki wè w y ap toujou di w bèl Men se pa tout moun ki pral regle anyen ki serye pou ou Gen moun ki wè w li just wè w bèl Li vle touche kò w Lè l fin touche kò w li just lase bòt li Ou p ap wè l ankò Men si w gen chans ou jwenn yon moun ki fè sa pou ou Fòk ou ba li respè pa l Si li menm li respekte w fòk ou ka fè sa back E anplis mwen vle pale avèk mesye yo tou Gen moun ki konn lekòl ansanm avèk ou li renmen avè w ok gen moun tou se pa lekòl men pandan li renmen avè w lan ou pa te ka reponn anyen nan bezwen l yo li pa konn lè gen 14 fevriye li pa konn lè fèt li pa rapò ou pa ap travay li rete li sipòte w li sipòte w li sipòte w woup ou jwenn yon degaje ou kòmanse ap travay bagay yo kòmanse chanje pou ou Tout fi sa yo lontan si w te pale avè yo, yo pa tap okipe w. Paske moun yo de no jou, yo pa yo pa vle an afè avèk moun ki pa sou anyen. Men tandike ou vin bliye si te gon moun ki tap sipòte w nan moman ou pa tap travay lan. Pafwa nou pap travay, gen fi ki konn gen paran ni aletranje. Se li menm ki ap ede moun nan li stil lave pou li si li fè manje li kite pou li ki pa yon pwoblèm paske li konnen demen li genyen yon fwaye li gen pou l bati ansanm avè w nan tèt ou se pa sa nou rann medam yo vin mechan yo vin pa gen pasyans ankò pou yo ret tann yon moun pou prepare avni yo ansanm paske lè yo fin pèdi tout tan yo ansanm avèk nou aprè sa nou vin wè se pa moun pa nou an sa nou just lase bòt nou nal chèche yon fi swa dizan nou di fi sa e lè a nou wè li pat gen gwo fes dèyè l pat kanpe byen tete l pat byen kanpe se lè a nou wè li pat genyen figi l pat bèl li pat konn pale tout sa men avan nou pat janm wè sa. Lè nou pat sou anyen an, nou pat janm wè sa. Nan lavi li pa mande pou nou konplike l konsa, pou n ap plede rann moun engratitid. Chak egratitid ou fè avèk yon moun, ou rann li pi mechan. Se lòt moun ki pral pran nan, ki pral peye konsekans lan. Li pa dwe konsa mezanmi ok. Si moun nan te sipòte w nan moman ou pat sou anyen an. Menm si ou ta vin okipe yon plas, ou pa gen pou rann li engratitid, se lè sa pou voye l jete byen lwen, li pa t sanble fi ki te ka madanm ou, li pa t sanble moun ki te ka marye avèk ou, tout sa. Non, li pa bon. Dezyèm bagay ankò m ap di medam yo, pa egzanp, gen anpil bèl fi parèy ou, menm jan avè w, ki pi bèl pase ou tou. ki pa jwenn chans sa. Si ou moun li pran ou, li antre legliz ansanm avèk ou, li marye avè ou, fòk ou respekte sa. Ok? Fòk ou respekte sa, menm si apre, gen kèk bagay ki pa mache, nan tout bagay genyen yon moman ki wo, genyen yon moman ki ba ladan. Oblije sipòte li. Pale avèl olye pou nap gaye nan lari an konsa pa egzanp lèl fin marye avèw ou te lakay ou ou te moun sa ki ap vin di ou bèl kounye an li te konn wè w chak jou li pat janm te di sa li te prefere kitew bò lakay li lale jis lwen li al chèche yon lòt fi li pran kounye a ou menm ti malere a pranw li antre legliz ansanm avèw. Si se andeyò ye li fè moun ki pa ki pa wo ki pa ka wè w byen moute pye bwa pou yo gad w. Li fè si se an vil li fè tout stil de machin ap swiv ou moun a pye ap swiv ou tout moun vle wè on sèl ou menm nan. Nan legliz lan moun ki kont yo moun ki dèyè yo vle kanpe pou yo wè kiyès pou yo wè ou menm. Se pa lòt moun yo ki enterese yo ok, se ou menm, fòk ou respekte sa. Panse a sa avan nou aji. Si se nan yon peyi ki plis evolye, limouzin ap kanpe pou ou, limouzin ap swiv ou, tout moun sa yo se pou ou yo ye. Ou gen ketez, ou gen òm donè, ou gen wa, ou gen rèn, ou gen tout kalite m pa konnen, tout se pou ou. Fòk ou respekte sa. Ok? Se pa ka. Tann dat ou te la ansanm avèl moun nan li pat janm te di ou bèl li pat janm te di ou li renmen w li te pito lèse ou lal chèche yon lòt moun li marye kan l pran yon bòt genyen se nan yo e lè yo pran yon bòt e lè a yo wè bò lakay yo te gen bèl fi e lè a yo wè ou te joli pase madanm yo e lè a yo wè se avè w pou yo ta fè vi yo yap vin ba w tout kalite pawòl ki egziste ou menm vwe ou kwè nan sa. Ou oblije ti malere a ou vin wè li pa sanble w lè li ozetazini ou byen brezil ou byen chili ou byen lòt kote yo se zèb lap koupe li santi zèb li se si li se la men pa bliye se nèg zèb sa ki fè ou jan ou ye a avan pat janm gen moun ki te wè w se kounye a yo wè bote w avan tout moun yo tap mache yo tap flannen yo pat wè bote w menm si bote w la te la paske ou pat genyen mwayen ekonomik ou te fèb. Pat gen moun ki te okipe w. Se li menm malgre jan w te ye an, li pran w. E dezyèm, e yon kesyon m gen pou m poze nan videyo sa a tou, konbyen nan mesye yo la k ap gade m jiskounye yo gen dizan maryaj, yo gen senkan maryaj, yo pa ka konnen èske madanm yo Li renmen yo tout bon ou byen se pou lajan? Le poukwa? Depi nou parèt sou fi an, nou itilize mo genyen an. Nou pa parèt kòmsi pou nou parèt nou parèt nan nou menm. Si l vle renmen nou, li renmen nou jan l wè nou an. Men nou pa parèt pou nou di nou gen sesi, nou gen sela, nou gen selotbo. Gen nan nou depi nou parèt pou nou koze ak fi an, Nou just parèt si nou gen yon machin, nou gentan rakonte nou gen machin, nou gen kay, nou gen sesi, nap travay sesi, nap travay sela ba. Kounya la, ou vin confuse aprè. E ou pap janm ka jwenn reyalite a. Ou pap janm ka konnen eske se pou machin nan, aprè ou pap janm ka konn bagay sa. Pou konnen se depi avan, lè ou pral koze ak li an. Kite byen materyèl sa yo de kote parèt ou menm pou wè èske l ap renmen w. Apre, ou ka fè djòlè ou di madanm ou renmen w, men si lè w ta pral koze avè l la, ou te just parèt ou di w ap travay labank, ou gen yon machin, ou gen kay, ou gen sesi, ou gen sela, kanè bank ou, ou gen sesi, ou gen sela, ou gentan ap rakonte l Tout bagay ou la ou pa ka konnen eske se renmen li renmen w ki fè li pran w, eske se pou byen sa yo ou genyen an li pran w. Konbyen nan nou la kap gad videyo a ki pa konnen eske madanm nou renmen nou tout bon ou byen se pou byen materyèl. Pa gen moun ki ka, gen moun ki ka reponn kesyon an, gen moun kap met men nan machwè, sispann parèt avèk byen materyèl yo lè nou pral koze ak yon fi, mwen menm mwen ka di mari m renmen m paske lèl te pranm mwen pa tap travay, m pat gen anyen, m ka dil renmen m, li pat, li pat, li just te pranm li pat konnen anyen de mwen, li renmen m, li pranm. Li pranm janm ye an. Kounya kelkeswa moun ki ka dim yo renmen m pou mwen wap pale ki pase la li soti la m pa baw anyen regle pou mwen ou vle pale pale sam ka dil men ou menm eskew ka dil lèw tap vini ou te diw sesi ou sela ebyen kounya ou konfuse ou paka konnen eske se pou byen materyèl yo. Eske se pou e paske ou renmenl se pa amou ou avel Map mande nou pran tan nou gade video a kesyone tèt nou rantre nan nou menm si nou te konn rann moun engratitud pou nou fè lòt moun ki dèyè yo pa egzanp gen moun kounya ki ozetazini ki nan lòt peyi brezil chili ki te gen dwa ale ayiti yo pran yon timoun pou yo yon ti jèn fi ki pa gen Posiblite yo te gen dwa pran yon rantre nan yon lòt peyi, men akoz de nou menm medam nou bouche twòp twou lòt medam ki dèyè yo pou jan nou sèvi lè nou rive Ozetazini, se lè sa a nou konnen nou te yon bèl fanm nou pa t sanble moun nan, se lè sa a nou te wè nou pa ka pran chalè dife, se lè sa a nou te wè nou pa t ka lave, nou pa ka pase, piga nou fè l konsa li pa bon, rantre nan nou menm, rantre nan konsyans nou pou nou wè kòman lè nou aji konsa ki efè li pral fè sou moun nan. E lòt moun ki dèyè yo tou, kisa nou pè pou yo, nou bloke yo, yo pap ka jwenn yon avantaj konsa, paske gen moun ki ta renmen kite peyi a pou antre nan yon lòt peyi, li se yon bèl fi vre men tout moun pè fè sa kounye an, paske lè nou antre nou pa bay yon bon sèvis, nou pa sèvi byen ase. Nou toujou tounen yon lòt moun, nou vin devyen yon lòt fi. Moun li te rankontre nan senkdizan an, se pa li li jwenn la ankò. M ap mande nou, silvouplè, rantre nan nou menm, tounen nan nou menm pou nou panse, pou nou aji jan nou dwe aji. Ok, mwen kontan te kite mesaj sa a pou nou nan videyo a. M ap mande nou, tanpri, si ou gade li, pran konsèy lan avèk anpil konsiderasyon. Pa pran a lejè. Byen tande videyo a epi rantre nan ou menm pou w wè èske ou pa gen yon engratitid lakay ou ok. Mwen swete nou lè nou fin tande videyo a silvouplè pa kenbe l pou nou pataje l pou mwen pou yon lòt moun kapab jwenn li. Mèsi tout moun. Babay a la pwochèn.